Bonjou oubyen bonswa, mwen salye nou dan le non de Jezi, mwen espere ke tout bagay byen, mwen espere ke tout bagay anfòm. Jodi an nou fè aparisyon e nan zòn la Florida, nou deja ateri donk nan yon bèl fèt ansanm avèk gwoup lè frè an Kris, nou la ansanm avèk maestro gwoup lan e prezidan gwoup lan men avan tou nap. Fè yon ti dyalòg ansanm avèk maestro gwoup lan e pou nou kapab salye e aprè n ap pran prezidan gwoup lan. Maestro sa k ap fèt? Nou salye w trè fò maestro e nou beni non Bondye doun mannyè eksepsyonèl paske l pèmèt nou ansanm pou nou selebre gran jou sa a. Maestro m salye w trè fò. Ok mèsi. Donk kòman w santi w? Èske w pa strese? Kòman, èske ou santi w gen yon jwa sou kè w? Olye m strese maestro m santi m trè fyè pou jodi sa m santi m trè fyè pa gen strès la donk pou se chante la glwa de Dye jodi a. Ok mèsi donk nou pral fè yon ti pale ansanm avèk prezidan prezidan sa kap fèt? Maestro nou salye w nou tande nou preche de notre sovè jezi kris maten an se te yon plèzi pou nou e pou nou reyini nan non gwoup los hermanos en cristo maten an e pou nou prezante yon bèl presiasyon. Ok èske w ka ba nou non kadye kote nou ye a legliz an? Donk, aktyèlman nou sitye nan legliz Les Frères en Christ, alò an espanyòl yo di Los Hermanos en Cristo, nou La Florida de Chile, Calle San Jorge 747. Yes, Prezidan, mèsi pou konpreyansyon w. Kounye a nou pral fè yon ti pale ansanm avèk Maestro a. Maestro donk ki difikilte ou andire avèk gwoup sa a donk lè wap bay vwa a kòman sa ye? E sa pa dous ditou. Ok. Paske pouw fè yon gwoup chante pou fè diferans vwa yo, dèfwa ou konn fin fèl epi moun ap rele menm bagay la, men chak sa wap fè fòw gen pasyans. Ok. Avèk pasyans nou kwè nap rive. Jiska mentan nou poko nou poko janm ateri kote nou vle rive nou kwè de poko a poko nap rive al final. Ok. Donk mèsi prezidan, donk maestro mwen kwè. E fèt lan deja se yon bèl fèt, mizanplas yo deja fèt. Nou pral fè yon ti pale ansanm avèk lè frè an kris. Donk, mesye deja fè byen fre la a. Donk, oditè w lan kapab wè sa a, jan mesye yo deja byen fre. Donk, nan pral fè yon ti pale ansanm avèk. E ki group ki la? Eske se group bass ou byen se soprano koman sa ye? Bon nou nou se bass e nou salye maestro e prezans Bondye nan lavi w e maten an se yon jwa se yon fyète pou nou ke nap selebre e 1 an anivèsè nou an ke nou santi nou kontan e pou nou kapab bay Bondye glwa maestro. Ok. Sèvitè koman nou ye? Nou trè byen avèk Jezi, nou salye w tou nou trè byen. Ok. Donk ki vwa w fè nan group la? Mwen chante bass nan group la. Ki vizyon w? Eske ou gen yon pwojè pou group la etanke yon basis? A wi mwen gen yon pwojè pou gwoup la, m ta vle gwoup la ale byen lwen pou nou epapiye nan tout chili pou nou chante e pou nou bay Bondye glwa pou nou beni nanm tout moun kap koute atravè radyo e nou ta vle rive byen lwen byen lwen byen lwen. Ok mèsi donk non an? Se Jerry Pierre Estil. Ok nou tap fouti pale ansanm avèk Jerry Pierre Estil. Pierre-Estile, Donk kounye a nou pral fè yon ti pale ansanm avèk kèlke mesye ki nan Soprano. Sa k ap fèt? Bondye beniw maestro kòman sa ye menm mwen anfòm o nan non senyè jezi kris paske nan moman la nou ansanm pou nou kapab fete anivèsè tout moun ki se los hermanos cristo ki genyen 1 an egzistans. Ok donk eske ou pa strese kòman sa ye eske ou santi w nan nòmalite w? Bon pou nou pou treste nou pap janm ka treste paske Ok. Sa nou ap manifeste grandè Bondye nan lavi nou paske nou ap fè gwo bagay paske menm jan ke nap chante pou nou bay Bondye glwa e menm jan zye yo tou ap chante pou bay Bondye glwa nou vle rive pi lwen ke sa. Ok donk nap fon ti pale ansanm avèk. Bondye beni w maestro koman w ye. Ok nou anfom non an se. Se frè Gabriel Augustin. Ok frè Gabriel koman w ye koman w santi w eske w santi w byen donk koman sa ye. Bon sim ta gen yon bagay m ta ka plis ajoute ke byen se waw. Tèlman kèm santi m byen maten an m nòmal maten an. Ok eske ou ka ba nou yon ti pwendvi konsènan de eske kesyon sa eske se prezidan mwen de pwezel ok mwen de pozel prezidan kòman miz an plas yo ye maten an la donk eske sou le plan nouriti kòman sa ye. Bon sou le plan nouriti nou tèlman solid e nou kwè nan tèt nou ok avèk èd bondye nou solid solid. Sa vle di eske gen gen gen gen pwovizyon pou tout moun yo kapab degiste. Se te pou pwovizyon nou gen pwovizyon pou moun ta resevwa menm de fwa. Waw!
Donk, n ap fè yon ti pale ansanm avèk frè. Divenson nou mwen resi.
Non pa mwen se frè Divenson. Frè Diven?
Divenson.
Frè Divenson.
Kòman ou santi w? Èske ou santi w byen? Donk, kòman sa ye? Maten nou santi nou fyè, nou santi nou kontan pa le fèt ke nou kapab la ansanm pou n ap fete ansanm avèk Los Hermanos en Christo. E n swete ke Bondye li menm li kapab. Ranpli nou avèk jwa e ban nou. Ranpli nou avèk jwa e pou n kapab santi nou dan le byen pandan ke nou ap fete maten an. Ki vwa ou fè nan gwoup lan? Mwen fè soprano.
Soprano, èske ou pa bay pwoblèm? Donk, ou konnen, dèfwa nou konn bay ti pwoblèm, men avèk le tan nou espere ke nou ap fè le mye. Mèsi.
Nou pral fè yon ti pale ansanm avèk.

Ki te non e pwojè ke m gen pou gwoup la ke chante nan chili, chante o nivo tout lòt peyi e pou nou al chante nan syèl la kote ki gen myèl ap koule an. Ok mèsi frè. Frè François Samuel. Frè François Samuel. N ap fè yon ti pale ansanm avèk Joel. Joel sa k ap fèt? Maestro nou salyew nan non Jezi ki gen tout pouvwa alò mwen menm se trezorye gwoup la mwen menm desizyon m pou gwoup la se travay jiskobou pou nou bay glwa nenpòt kote nou kapab rive nan tout lòt peyi kote nou ye. Objektif ou pou gwoup la? Objektif mwen pou gwoup la se avanse vè lavan pou nou ka tout sak posib sa Bondye mande pou nou fè. Èske ou pa konn an reta nan repetisyon? Èske ou pa konn bay pwoblèm? Èske ou pa konn koz repetisyon bloke? Mwen menm Kadou sa e mwen menm se m Kadou se segonn maestro gwoup la paske tèlman m fò. Mèsi, mèsi. Donk nou pral fon ti pale. Nou te pale deja non? Sa kap fèt? Kòman nou ye? Mwen byen non maestro. Wi, nou ou eske ou santi ou anfòm, ebyen dim kòman sa ye? Bon m santi m byen gras a Bondye e m santi m fyè de tèt mwen ok pou el manos de Cristo e nap fete jodi a e nou di Bondye mesi pou sa e pou sal fè pou nou sa lap kontinye fè ok e m salye pastè Relien yn fwa nan Repiblik Dominiken e ke Bondye beni w pastè Relien yn fwa ke Bondye beni w ok donk ou se frè? Frè Bètoni Antwàn.
Frè Bètoni Antwàn, donk ki vizyon, ki pwojè ou gen pou gwoup lan, di m kòman sa ye? Eske ou, lè, si gwoup lan ta vin gen plan pou yo ta soti yon albòm, konbyen kòb ou prevwa kontribye, oubyen eske w ap kontribye jisteman pou gwoup lan ta soti yon albòm? Bon, pou jan ke m santi m fyè de tèt mwen, Nenpòt sa Bondye mete nan men m santi map bali pou tout vim ke m renmen group anpil anpil ok.
Ou pa konn bay pwoblèm nan repetisyon. Bon gen de lè ke nou konn fayaw men ou konn bayo pa fasil ou konnen Bondye ap fè gras nan tout bagay. Ki vwa ou fè nan group la? M fè bass.
Ou fè bass?
Wi. Ou chante trè byen. Gras a Dye nap defann nou. Ok.
Nap pwofite salye kameramen nou Johnny. Benjamin donk se yon gwo gwo gwo bout tonton kameramen donk li avèk nou la donk m kwè nou sanse tèmine m kwè nou pral viv yon ti moman live tou piti e apati de adorasyon an e lè gwoup lan pral chante nou pral wè video gwoup lan nou pral fon ti pale ansanm avèk nou gen yon gwo gwo gwo potorik gason Donk m kwè m te kapab di papa gwoup lan hein? Wi mwen nan. Se papa gwoup lan. Sa k ap fèt? Kòman nou ye? N ap boule, kòman ou ye Majito? Ok nou anfòm nou trè byen. Kòman ou santi w? Èske ou santi w byen? Ak Bondye mwen anfòm.
Poukisa w fre maten an konsa? Gras Bondye k sou mwen.
Èske madanm ou ki abiye w oubyen kòman? Madanm mwen k abiye m men li byen posib sa fè megrè madanm mwen pa ka akonpaye m jodi a li malad li gen grèv bon li pa ka vin akonpanye gwoup la. Men poukisa w fre konsa?
Sa k cheve sa a stil lan? Bon se gras bondye bon m pa konn fè ti cheve piti se sak fè mwen kite l konsa bon m pa renmen pale tèt mwen. Ok non an? Non pa mwen se frè Joseph Ceidon bon mwen se delege gwoup dòm e mwen se delege legliz la banmyeny e mwen fè tenò. Ok ou chante tenò? Wi. Eske lè yo voye w lè yo jwenn ou pa telefòn si yo rele w pa telefòn eske yo jwenn ou rapid? Rapid, rapid m pa janm anreta. Ok ou prè pou lè yo voye w pou rive kote? Kòm si yo voye w la. Kote yo voye m nan depi yo voye m se dwa pa m se dwa pa m se pou m ale rapid depi Bondye ban m pòtinite fòs sante se m bay travay mwen do bay la ok mèsi nou tap pale ansanm avèk frè Joseph Ceidon Joseph Ceidon donk nap pwofite di oditwa yo. E nou deja mete fen donk m pa konnen si prezidan te gen yon dènye mo si l t ap di avèk oditwa lan. Ki dènye mo l t ap di prezidan? Donk Maisson, dènye mo nou ka di avèk oditwa an se ke gwoup yo sèlman nan sèn Christo e nou pase anpil difikilte. Nou te kòmanse avèk 12 pèsòn men pou le moman aktyèl nou a 16 pèsòn. Waw! Se a felisite donk. Sa vle di n ap fè pwogrè. Ekonomikman palan, kòman sa ye pou gwoup lan? Eske gwoup lan gen yon fon? Eske nou gen yon pwojè pou albòm trè byento? Kòman sa ye? Nou tèlman gen pwojè, bon, nou pa wè kot n ap jwenn kòb pou nou fè pwojè sa yo. Paske pwojè nou anpil. Nou vle. M kwè nou kwè nan Jezi. M kwè Bib lan di. A Letènèl, latè e se kè l ranfè, le mond e se ke l ap. M kwè gwoup lan depi gwoup lan se gwoup Bondye l ye, n ap chante pou Bondye, m kwè dyab ap fè dè pwovizyon, e pa vre? Egzakteman, e alò nou menm kòm yo di lòm pwopoz mè Dye dispoz. Nou menm nou kwè n ap reyisi e nou vle pou gwoup la li se yon gwoup entènasyonal e nou gen n ap travay pou nou soti ak dè albòm e se sa k fè nou gen anpil pwojè pou gwoup lan pou nou avanse vè lavan e alò premyèman n ap fè Dye plèzi.

Donk, se te yon plezi, mesye yo vrèman fre la. Nou pral fè yon dènye pale ansanm avèk le frè Mickaël. Le frè Mickaël, kòman sa ye? Sa trè byen, sa trè byen maestro. Ok, donk, si w ta gen yon dènye mo, kisa l t ap ye? Yon dènye mo, m ap di mèsi Bondye paske l fè nou gen lasante maten an, nou an jwa pou nou kapab bay Bondye glwa. Men ankò, n ap voye salye gwoup Frèzini an Kris ki sitye l lo Badjedò l. Epi nou voye salye pastè Fonrozan Mirak osi e pastè Renèl nan moman sa a. Kote ke nou te konn chante nan gwoup sa yo, nou mande yo pou yo kapab toujou kontinye bay Bondye glwa pandan nou menm nap bay Bondye glwa nan La Florida. Ke Bondye beni. Ok mèsi donk m kwè se fen e gwoup la pral rantre la yo pral bay prestasyon ke yo prepare jodia la m konnen tout bagay yo deja fin ok e e m kwè tout bagay deja fin ok mèsi kameramen nou. E nou pwal fè kèk foto ansanm mesye nou mèt rete kote nou ye a la nou pwal fè kèk foto ansanm e se te yon plezi pou nou te avèk ou se zanmi paw la jounalis paw la maestro Renold nou la pou nou chèche tout sa ki bon pou nou kapab fèw konnen fèw viv dè enfòmasyon ki ekstrèmeman enpòtan gwoup sa ap fè anpil efò nan sidi santiago donk mesye sa yo chante trè byen yo chante avèk akòdeyon yo chante akapela. Donk se sesi a felisite e m ap pran nou kapab bat yon aplodisman pou tèt pa nou. Mèsi.